La famille koman nou ye en fait e majorite nan nou gentan wè kiyès e m kapab di ki devan ekran la Jodi a m pase pou m pote yon bon nouvèl pou nou. M pap di ti nouvèl non men menm lè ke m konnen sa se koutim nou a nenpòt moman n ap di yon bagay nou toujou itilize ti men mwen menm e m pap di ti. M pote, m kapab di de bòn nouvèl pou nou. E avan tou, mwen kontinye ansanm avèk nouvèl yo. E tout fanmi m yo ki toujou ap sipòte Twoupe Fata Ofisyèl. E chapo ba pou nou. M retire chapo m byen ba devan nou tout nèt. Se fanmi m nou ye. Pou mwen, nou pa fanatik mwen. Chak jou m toujou ap di sa. Nou se fanmi. Nou se fanmi an fanmi. Nou pa fanatik pou mwen. Nou se fanmi m. An fèt, nou ka wè ke gen 2 mwa la. Gen 2 mwa e nou pa ka jwenn pwojè jan pou nou ta jwenn li sou chanèl la. An fèt, m konnen gen anpil nan nou k ap di sa k pase. Gen anpil nan nou tou ki ekri m e m di nou mèsi. Mèsi pou jès lan. E anfèt, m bezwen fè yon videyo sou sa pou m salye chak grenn moun ki toujou ekri m prive, ki mande m sa k pase, kòman fè ke pwojè yo, jan yo te konn lage yo pa lage ankò, sa k pase, tout sa yo. Gen moun ki konnen e gen moun tou m panse k ap. rive konnen pi devan tou kòman e kòman sa fè fèt, kòman sa fè rive, kòman sa fè ap pase konsa. Anfèt nou konnen bagay yo se etap pa etap, gen etap ke pou pase ladann gon etap fò te pase deja, anben gon etap pou rive ladann gen de etap fò ou rive pase nan yo. Brèf, anfèt nou konnen ke mwen menm mwen renmen nou anpil e sa se klè, sa se a tout kèm san ipokrizi, E mwen menm kap pale ansanm avèk nou jounen jodi a la, mwen renmen nou anpil, anpil, anpil. Menm jan ke mwen kontan lè ke mwen wè nap sipòte m yo, mwen menm tou mwen kontan pou m wè mwen menm kap di nou men ki kantite lanmou ki sòti anndan m pou nou e ki anndan m pou nou tou. Paske pa bliye, sa ke map fè degaje a se anndan m li sòti. Ok fanmi m yo, anfèt sa kem pote pou nou. E m kapab di nou, moman nou wè nou pa ka jwenn pwojè sou chanèl la, sa k pase anfèt, e bagay yo vin yon ti jan vin ratresi. Sa e bon kreyòl k ap pale. Bagay yo vin enpe ratresi e bò kote pa nou, e nou konnen kòman mouvman yo vin ye, sa vin pèmèt ke bagay yo pa ka fèt jan pou yo fèt. Men se pa lach nou fè. Se pa lage nou lage, ni se pa kanpe nou kanpe. Nou toujou kontinye ap fè travay yo, menm lè ke, ok, se kòm si ke manje ap kwit, men pou manje a rive kwit, e fòk gen anpil bagay ki fèt, sa pral depan de manje wap fè an, fòk gen anpil bagay ki fèt, fòk veso lave, Fòk reso lave, fòk epis, tout bagay prepare, fòk gade gan pil bagay yo sipoze fè. Avan ke manje sa li menm li rive kwit pou tout moun jwenn manje pou yo manje nan sans yo m kapab di e an goyan laj. E si nou pa wè ti pino la ansanm avèm, m konnen gen anpil nan nou ka kouri pou wè sa m di an, si nou pa wè ti pino la ansanm avèm vin fè ti pale sa ansanm avèk nou. E pa fòt mwen, ou konnen ti Minou li lakay tonton l. Ti Minou ap mache nan tout lari yo, e lakay matant li, lakay tonton l. Bon, ti Minou pa vle ret bò kote m. E sa k fè ke nou pa wè l la. Men ti Minou gen pou l fè yon ti pale ansanm avè nou pou l kapab di nou kèk eksperyans ke l fè, tou sa yo. M rete kwè ke E jou pa tipino an m rete kwè ke nap jwenn ni e avan semèn nan menm fini tipino gen poul vin fon ti pale ansanm avè nou tou sa yo ok fanmim yo anfèt e jan nou wèm toujou di nou an nou pa kanpe ni tou nou pa bay vag e nenpòt jan sa ye an nap fè tout sak depan de nou tout sak posib de nou pou nou pote pwojè sou pwojè pou nou. Menm lè ke m kapab di mwa ap pase, semèn, mwa, tout sa ap pase, men nou pap kite ane pase pou nou pa jwenn pwojè. M kwè gen yon pwojè sou chanèl la ki se Fidèl Enfidèl, pwojè sa m kwè gen anpil moun ki wè l, gen anpil moun ki gade l tou, e m di nou mèsi pa rapò de ak reyaksyon nou tou, m kapab di atravè pwojè sa. E m kapab di se yon pwojè ke nou fè, epi. Nou lage. Poukisa ke nou fèl pou nou lage? Pase nou konnen chanèl la paka rete vid. Fòk, fòk li gen bagay ki, ki tonbe sou li. Fò nou fè ti bagay pou nou lage sou li tou sa. Mwen bon, bon mwen menm mwen itilize mo sa. Sa se ti bagay li ye. Devan chay nou genyen kap vin la. O! Gadem di mo a. Mezanmi, m tap bliye di nou sa. Kòm se sa m vin pale ansanm avè nou la tou. E, gen machandiz. sou lanmè. Nou konnen bagay ki sou bato toujou pran tan. Machandiz ki sou bato toujou pran tan. Nenpòt machandiz bato ap soti kote l ap soti ansanm avè l la l ap toujou pran tan. Se sa k fè ke gen de pwojè nou poko kapab jwenn sou chanèl Twoup Efata Ofisyèl la. Men, pa enkyete nou. Pa enkyete nou. Nou konnen. Nou menm mesye dam Tobe Fata Officiel yo nou pap dòmi. Nou pap dòmi. E gen yon fanmi ki ekri m li di m li gen yon pakèt aktris, aktè l pa wè nan pwojè nou yo. Anfèt, m sonje m te fè yon videyo sou sa, m te di m li pou m pale sou sa. E pa bliye m bliye nou non. M gen pou m fè yon videyo sou sa. E men nou konnen tou gwo e vin gwo distans, vin gwo distans ki trè trè pwòch la. yon distans m kapab di ki parèt antre nou menm la a ki vin koz gon pakèt aktè, gon pakèt aktris tou nou pa wè. Men, gen kèk aktè, gen kèk aktris nou pa wè, menm lè ki pa t gen distans, nou t ap toujou pa wè yo. Nou konprann? Nou t ap toujou pa wè yo. E, anfèt, Sa ke m vle m vle di nou. Nenpòt sa n ap fè, fè l ansanm avèk bon sans. Fè l ansanm avèk m kapab di lafwa. Fè l ansanm avèk elegans tou. Paske poukisa m di sa? Si w ap fè yon travay, w ap fè l tou mouri. Travay sa pap janm fini. Travay sa pap rive nan pozisyon la dwe rive an. Wè sa m di nou an? Si w ap fè yon bagay ou pa fè l avèk lafwa, m pa kache di w pap janm wè sa w ap fè a. Ou pap janm kwè ke tèl bagay ka ka ka rive rezoud tèl pwoblèm, ka rive rezoud tèl pwoblèm, ka rive e jwenn solisyon. W ap janm ou pap janm ka kwè sa ka rive. Poukisa? Paske ou pa fè l avèk lafwa. Bon jan m di nou an. Anfèt, depi w wè yon moun, li gen konsyans, li konnen moun sa a, m pa kache di nou, moun sa a se mwa! Bon bagay! Premye bagay la se konsyans. Depi ke yon moun ap viv, konsyans li toujou ap di li tan, tan, tan, tan, ou wè moun sa a, ou ka ret bò kote l. E pou Facebook lan, e wi, nou mèt toujou ale sou Facebook. Depi nou tape Troupe Fata Officiel osinon Komedyen Tipino 3 Galon, e m kwè sa se an fransè pou n ekri l wi, sou Facebook. E Komedyen Tipino 3 Galon osinon Troupe Efata Officiel. M kab di de menm pou Youtube, de menm tou pou TikTok tou. Twoupe Fata Ofisyèl osinon e Komite Ti Pino 3 Galon, m pa kache di nou, n ap jwenn tout bagay. Men, nou konnen sou bagay mwen plis baze. Sou e, sou platfòm nou, nou plis lage pwojè se sou YouTube. Sa a vre, nou pa negosye l. Sa a nou kanpe rèd rèd ansanm avè l. Se sa k fè ke m ap toujou di yon moun, si ke w bezwen pou swiv nou pi byen, Avèk gwo pwojè ke nou pwal lage yo la, se sou YouTube, li pa lòt ke YouTube. Ok, li pa lòt ke YouTube. Gen wap di TikTok la li menm nou fèl pou nou kapab fè moun ki sou TikTok yo travèse vin jwenn nou sou YouTube. Epi nou konnen TikTok la tou li gen yon, li gen yon, m kapab di, li gen yon. Li gen yon lòt sans ladan l. Wè sa m di nou an, li gen yon lòt sans ladan l. Sa vle di atravè de TikTok lan, gen plis moun k ap vin rekonèt ou, gen plis moun tou k ap vin dekouvri travay w ap fè, tou sa yo. E se menm moun sa yo ki sou TikTok lan k pral al sou chanèl Youtube ou, k pral wè kalite pwojè ke w genyen. Se sa k fè ke TikTok lan li menm, gen yon pakèt bagay li rive fè. Yon moun ou pa ka pa itilize l depi se atis, kèlkeswa tip de atis ou ye an. Sa m di nou an. Bon, pou non pwojè ke nou gen, nou pral lage yo la, m pap ka di nou ki jou, m pap ka di nou ki lè, m pap ka di nou ki mwa, ki semèn, ki ane. Poukisa? Paske se travay n ap travay sou pwojè yo. Anfèt, m ka di nou bon tèl lè tèl yon pwojè ap tonbe epi akoz de ti difikilte ki vin rive parèt, pwojè a pa ka tonbe, lè sa kiyès nou pral retire pou manti? Mwen menm k ap pale ansanm avè nou an la. Nou pral di ke bon, m rete kwè yon jou e te gen yonn nan manm Twoupe Fata Ofisyèl ki te di ke E tèl bagay tèl bagay ap fèt sak pase se pa sa pa fèt kiyès nou pral bay tò se mwen menm jounen jodia nou pral bay tò pa vre tout moun pral bay tò de tout fason men poum evite jan de bagay sa yo rive fèt mwen pap ba nou jou m pap ba nou dat m pap ba nou lè ke pwojè pwojè pwojè yo bon m di pwojè yo ya pwojè yo pwojè yo gen pou yo tonbe men. Ret veye, gen bagay kap vini. Ret veye gen machandiz kap vini fanmim yo. Lèm di nou ret veye gen machandiz kap vini an, a ti bagay jwèt non. Lèm di nou ret veye gen machandiz kap vini an ee fanmim yo se pa ti bagay jwèt humm se pa ti bagay jwèt kap vini an se bon bagay kap vini paske nou konnen de jou an jou bagay yo ap vin update de jou an jou bagay yo ap vin update ee map salye ou menm kap gadem la ee map salye chak grenn fanmi chak grenn zanmi kap Sipote Toby Fanta Officiel anko yn fwa, sa se yon plezi li ye pou mwen, sa se yon kè kontan, sa se, sa se, sa se yon lanmou e m kapab di ki pap janm fini li ye pou mwen. E m santi m fyè chak kote m rive pou m di ke nou menm kap sipote Toby Fanta Officiel nou se fanmi m, nou se fanmi, fanmi, fanmi. E kisa m pa di la, kisa m pa di la. E ok pou kesyon ke m te rive jwenn yo, gyèt, pwoblèm ki vin pase, majorite kesyon ke m jwenn, m jwenn yo prive. Men m ap fè yon videyo sou sa kanmenm. M ap di nou kisa k pase ki fè ke nou pa jwenn aktris Mama, m ap di nou sa k fè nou pa jwenn aktris Mama. sou chanèl Toby Fata officiel map di nou sak pase ki fè nou pa jwenn e komedye ton blok ahan sou chanèl YouTube Toby Fata officiel map di nou sak pase ki fè nou pa jwenn e aktris Vera Aktris Miloura, aktris Sendy, aktris Beyou, aktris Daniela, e komedyen aktè Ti Bob, m ap di nou men sa k pase ki fè nou pa wè. Nou pa wè yo sou chanèl Twoup Efata Ofisyèl. M ap di nou sa k pase ki fè nou pa wè aktris Dayou, e nou konnen Twoup Efata Ofisyèl te gen 2 Dayou. Premye Dayou an vin yon dezyèm, m ap pale de dezyèm Dayou an, poukwa pa premye an tou. Tou de Dayou yo, tou de aktris Dayou yo. M ap di nou sa k pase ki fè nou pa wè yo. E m ap di nou sa k pase tou ki fè nou pa wè aktris Nawomi. Aktris Nawomi, m ap di nou sa k pase ki fè nou pa wè l. M ap di sa k, gade, m gen yon pakèt bagay pou m eksplike nou. Men, ok, ban m ba nou ti bagay tou piti. Pou mwen menm, pou mwen menm, pou mwen menm. Pou mwen menm k ap pale ansanm avè nou an la, vin gen yon, vin gen yon distans, vin gen yon distans m kapab di ki tonbe pow nan mitan nou. E distans sa, li se premye bagay pou mwen menm, pou mwen menm, mwen menm, li se premye bagay ki koz ke nou pa wè aktris e aktè sa yo anndan Trophée Fada Officiel. M gen pou m eksplike nou plis e kòman distans sa fè rive. Gen anpil nan nou ki gentan konnen. Gen anpil nan nou ki gentan konnen. E konsa tou gen anpil nan nou tou pa konnen. Men nou rete sou men nou. E distans sa vin koz ke nou pa wè aktè e aktris sa yo. Men mwen m rete kwè ke si pat gen distans lan, te mèt se sou yon pakèt tan. Avèk Bondye nan syèl la wi. Si Dye tap pèmèt nou sa, nou tap toujou wè. Aktè e aktris sa yo si Dye tap pèmèt nou sa nou tap toujou wè aktè e aktris sa yo si Dye tap pèmèt sa fèt m rete kwè ke nap konprann nouvo timoun nou travèse lari ooh nou travèse lari e ki moun m pa site non la ankò aktris Djenika e bon nou konnen Djenika e gon pakèt tan depi ke nou nou pat wèl tou sa yo. E m gen pou m eksplike nou sa k pase ki fè nou pa wè e aktè ou komedyen e deboure aloufa. E m gen pou m di nou sa k pase ki fè nou pa wè yo e Ralph oubyen G-Bob. E m gen pou m di nou sa k fè nou pa wè e aktè Andy. M gen pou m fè yon video sou sa pou m eksplike nou tout bagay sa k fè ke nou pa wè moun sa yo sou chanèl youtube Trouver Fanta officiel la. Kiyès m pa site non l la ankò mezanmi? E kiyès m pa site non l la ankò? M pa site non aktris Dielou. Demwazèl ki jwe wòl manbo a pa vre? M pa site non l. M gen pou m esplike nou sak fè ke nou pa jwenn moun sa yo sou chanèl Twoup Efata Ofisyèl. Se te yon plezi mes amours e. M kontan fè pale sa ansanm avè nou. M pap di ti pale, m pa renmen mo ti a ditou. M kontan fè gran, gran, gran pale sa ansanm avèk nou. E m rete kwè ke m gen pou m fè yon lòt gran pale ansanm avèk nou ankò. E Bondye ap vle, Bondye ap vle. M kwè sa, Bondye ap vle. E e m rete kwè, e m rete kwè ke jou sa a, eske ti Bino ap la? Non, ti vino pap la. Ti vino pap la. Ti vino pap la. E... Si gen, si gen youn nan aktris yo ou byen aktè yo, m pa site non, nou mèt mete l nan kòmantè lan. Nou mèt mete l nan kòmantè lan wi. Aktris Rose.

Sa pa konn rive m non Sa pa konn rive m Sa pa janm rive m anndan Toube Fata Officiel pou non aktris e aktè m yo ap echape m Jamè M ap jwenn non m wi Fò m di nou tou se aktris sa k te parèt pi komik anndan Toube lan Aktris sa Ayayayayayayay Mezanmi m bliye non m bliye non aktris lan wi Aayy Si vis prezidan ap gade li papa gade l tou e lap gentan wè lap gentan wè de ki aktris map pale e lap gentan wè de ki aktris map pale wi li fè pati ansyen yo li fè pati ansyen yo andan twoupe fatra ofisyèl. Mezanmi banm di nou sa tou, depi se moun ki fè e ki te fè pati Toure Fata Officiel, m gen respè pou tout. M renmen tout, m gen respè pou yo tou. E m pap janm derespekte pèsòn moun, nou konn sa deja. E sa fè m toujou di, anndan Toure Fata Officiel, kèlkeswa moun ki te la e ki vin rive pa la ankò, m ap toujou ba yo respè, m ap toujou. renmen yo sa sa li li li e m kapab di sa se anndan m menm li soti lanmou an menm sa se anndan m menm li ye e nou konn sa deja lanmou an menm se anndan m sa ye anndan m menm sa soti fè moun konfyans renmen moun sa se anndan m menm li soti men respè a depi w pa ban m ren m ap fè w wè ou pa ban m ren mwen m pa yon moun ki renmen fache m pa yon moun ki ki sovanj. Men, depi ke m wè ou panche, m wè m fè tout sa k depan de mwen pou m, pou m, pou m eseye drese w, m wè m pa kapab, m mete w atè tou piti, tou piti. Se konsa m ye. Pa p gen èdmi. Men, m ap mete w atè tou piti. E. Map di nou sak fè nou pa wè aktè frè jorèl sè estè m gen pou m di nou sak fè ke nou pa wè moun sa yo pou m fè yon bèl rale sou moun sa yo pou nou kòman moun sa yo te itil trouve fata ofisyèl si trouve fata ofisyèl jounen jodi a li kapab nan nivo li a la se gras avèk moun sa yo. Sitou pou ansyen ansyèn yo, lèm di ansyen ansyèn yo m pran egzanp de la sè Naomi, e m pran egzanp de frè Jorèl, frè Jorèl, moun sa yo ouff se yo ki se yo ki rann Tobe Fata Ofisyèl kote li a la. Moun sa yo se, gade moun sa yo fonde avèk Tobe Fata Ofisyèl, moun sa yo fonde avèk twoup lan. Moun sa yo la depi nan nesans Twoupe Fanta Ofisyèl depi nan nesans lan yo la Fèt Twoup lan mezanmi se 2 fevriye 2027 kap tonbe la De tout fason Twoup la fete bay Nap fete bay o non de Jezi Nenpòt jan sa ye nap fete Mèsi la fanmi Se te yon plezi ankò yon fwa Chak fwa poum di m ale m pa janm ka ale Se te yon plezi e nap wè Nap re wè ankò yn fwa. Ke Bondye kontinye pwoteje nou, ke Bondye kontinye beni nou, ke Bondye kontinye fè nou gras, ke Bondye kontinye akonpanye nou, e ke Bondye kontinye kanpe pou nou, ke Bondye kontinye e defann nou, e ke Bondye kontinye aji pou nou. Mèsi mèsi mèsi se te Jean Claudy Louis prezidan e fondatè twoup Efata ofisyèl te yo twoup Efata ofisyèl te yo tchaw tchaw la fa mi te yo.

Mwen menm. Mwen menm wi. Moun isit panse yo ka manje m, yo ka griye m. Yo jis malfekte ap pale avè m pou la banm pwazon nan kleren. Mwen menm m pa bra moun. M pa manje nan bòl moun. Profèt la. Paske yo wè m zanmi avèk profèt la, y ap plede di, Denmon pa zanmi ansanm avèk limyè. E mwen menm depi m fèt la, paske m ap bwè kleren mwen menm, pou m konnen Bondye pa egziste. Bondye egziste! Profèt la genlè pa la non. Profèt la. Ti fanm sa tèlman domine'm, chak m vin la m di pwofèt la, men fanm nan ap domine'm, pwofèt la di m poko prè, kap fèm poko prè toujou. Oh, pwofèt la, la pòt e la. Depi talè a m la, e pa de fwape m fwape. Ah, ou toujou ap sezi, sak fè w sezi la? E premye fwa w wè m konsa? E chak jou konn wè m konsa?

Fòm bwè, fòm bwè, si m pa bwè l pap fè m byen, se bwè a ki mete m sou sansasyon mwen, ki mete m sou kat vitès mwen, ki mete m sou kat kawotchou mwen, se bwè a ki mete m kanpe djanm, si m pa bwè m pap ka kanpe djanm non, menm lè w wè ke m fin bwè e m ap kadase, kadase, kadap, kadap, a vle di m fè gason fè lavi, fòm bwè pou fèt la, fòm bwè, ou se pou w pale m anpil pou bwè, ou di bwè a pa bon,

Bon, si w aksepte m konsa, e Bondye ki nan ou a ki aksepte m, li pou fèt la. M pa prete non, tank m pa fin antre, eksplike lakay Bondye. Fò w priye pou mwen wi pwofèt la, priye pou mwen. Bon ou konnen, chomaj, m nan chomaj. Bon m bwè, m pral kraze yon ti domino a nèg yo lapital la.